Nou wè sa k rive prezidan ikrenyen an, Zelenskyy. M panse si se youn nan reprezantan Ayiti yo, l t ap pi mal. Si Zelenskyy se yon blan, yo aji konsa avè l. E si w ap byen kalkile, lè w gade kòmantè yon pakèt lòt moun, Se Zelensky yo blame. Yo ta vle fè konprann ke tankou se li menm ki an tò. Tèt chaje. Wè e m di sa si se ayi si se yon reprezantan ayisyen yo ta fè pi mal bon yo ta menm tape l yo ta menm yo menm kalve sa l yo ta bay paske nan moman an la avèk avèk gouvènman sa ki la a pa gen cho pa gen frèt e Sa wap fè a Mwen m pa wè pwoblèm ansanm avèk Zelensky li gon li gon pwoblèm lap afwonte la li pa ka rezoud pwoblèm la li chache èd li chache èd e malchans pou li nan moman an la e se gouvènman sa ki an chaj so ba yo parezi ankò. Yo fè konnen ke nou ka wè nan tout sa kap pase yo la e Etazini ki te yon ATM pou yon pakèt peyi, pou le mond antye, e sa fini nan moman. Wè menm sa fini menm pou moun kap viv nan peyi a, menm pou menm pou pitit peyi a, yo koupe yon pakèt bagay. Ayiti la a. Lòt peyi yo ki te depann sou yon pakèt bagay de Etazini, fò yo kòmanse, fò yo kòmanse ouvri zye yo pou yo, pou yo pa depann. Wè bagay sa a, yon kote li bon paske Ayiti gen twòp koripsyon ki fèt avèk lajan y ap pile ba yo, anyen pa janm fèt. Pa gen moun ki ka rele yo nan tribinal. Yon kote, m kontan ke Etazini kanpe yon pakèt bagay ki t ap bay lòt peyi, sitou pou Ayiti. Pase gouvènman nou yo, sa ki prezan yo avèk sa ki pase, nèg yo pa janm fè anyen. Lè yo di yo, m tande yo bay konbyen lajan epi anyen pa janm fèt. So sak te pase nan tan Obama a plis tan Biden nan e bay sa se lè sa e Ikrèn te nan pwoblèm nan e avèk la Risi e la Risi pat vle ke pou Ikrèn al al ou konprann kole zepòl ansanm avèk nato, nato ki se yon kowalisyon yon pakèt peyi an ewop ki pa p nan avantaj larisi paske ikrèn pre larisi tankou m ta di w ikrèn avèk larisi se tankou ayiti avèk sendomeng si ke ikrèn kole zepòl ansanm avèk nato. Enmi larisi yo ap twò pre larisi e se konsa twonp lòt peyi ap dakò etazini pa tap dakò ou konprann bay bay pa tap dakò pou ki pou yon peyi se zafè yo wè kiba ou paket lòt venezwela tout peyi sa yo anba sanksyon paske yo pa tap dakò se menm jan tou larisi pa dakò malere vrèman vre Ikrèn son peyi endepandan men pa gen kesyon de peyi endepandan se gwo nèg kap pale wè ou toujou tande yo di sa gwo nèg se polis men se sa kap pale la so e chache èd yo ba yo pakèt èd apa ram man Se te èd yo te fè yo te fè misye kado men men lè prezidan Trump moute la li di sa yo pa sa yo pa èd kado e fò w ka bay yo bagay an retou kote ke yo mande prezidan Ikrèn nan pou l bay kèk resous nan peyi Ikrèn. Ke misye pa te vle e sa k rive la ou wè yo envite mouche la se yon bagay ki te byen prepare e pou yo te fè e mouche parèt nan nan mezon blanch e nou wè sa ki fèt la nou wè dega ki fèt la yo mete mouche tanm nan ka di w se yon barikad yo te mete pou mouche e. Humm la vete vre bagay la di e si w wè mwen m te di sa o kòmansman live o video a si w wè yo fè e prezidan ikrèn nan sa ke se yon blan paske nou wè klèman ke gouvènman sa yo apresye blan ke lòt nasyon ke lòt ras se tankou yon lòt ti peyi tankou ayiti yo ta fè pi mal. Preval ap menm resevwa nèg sa yo menm nan mezon blanch. Pou tèt chaje. Antouka. Nan swiv pou nou wè men e. Bagay la di menn. Bagay la di li wonte men an menm tan tou patizan gouvènman sa ki an plas la e yo aplodi sa paske yo di il est li tan pou Etazini sispann avèk kesyon de gran paran an bagay sa paske yo depanse twòp e yo fè konnen te depanse yon pakèt lajan nan lòt peyi epi yo bliye pitit tè a. Antouka e lapè Bondye avèk nou tout.